Bon mezanmi mesye dam koman nou ye zanmi m yo fan mwen yo sipotè m yo koman nou ye jodi a se avèk menm plezi a n vin sèvi w jan na gade la nou wè se lanbi depi nou wè lanbi nou deja konnen se bagay lòbèy ki pral fè se bann ki pral chache m pa bezwen konnen sa w pral di sa w pral fè. Jodi a m anvi fè yon ti legim, legim avèk lanbi. M pran machin mwen jan n wè a la, m file konnen nan Jakmèl mwen ye. M file sou plaj Lasalin, nou kapab wè m ap antre la, sa se plaj la, nou kab gade la, bèl lanmè. E anpil bèl bagay, gade syèl la, atmosfè lan, anpil bèl pye kokoye, bagay serye nèt. Ebyen, la mwen m rive sou plaj lan, an pakin pou m al gade ki sa n ka jwenn. Kòman nou ka achte yon ti lanbi epi nou pral wè tou kòman m pral achte yon kantite lanbi pase nou konnen lanbi se bagay ki bon pou gason e ki bon pou sante tou. La m poze m map gade mesye yo kap sòti nan lanmè, mesye yo ki sot plonje, sot dèyè lanbi, nou konnen kòman bagay la ye. Men ou menm ki anba videyo sa map di w pa bliye kòmante epi di nou ki kote wap swiv nou epi pataje videyo sa bay 5 6 7 moun E pa bliye kritik yo tou. Nap chache kritik yo pou n ka grandi. Dayè mwen di nou m pa yon spesyalis non. M pa yon spesyalis. M jis anvi fè yon ti legim avèk lanbi. So m ale m achte, m vin achte lanbi m la. Na gade la e mesye yo kap vini sa yo aktè yo, ti mesye najè yo, konprann, pechè yo ki ap antre la. Mesye sa yo gen yon rezistans anba lanmè mwen menm. Menm nan yon doum dlo m pa ka fè l. M pa bezwen di nou pou yon kivèt dlo. Ane se sa yo pou mwen se reken yo ye jan wè yo la wè yap desann la ti mesye jakmelyen yo ti mesye jakmel yo jakmelyen jakmelyèn yo la m kòmanse wè pwason atè sa son pwason ki rele kong pwason sa yo fann li yo file l yo seche l tankou pwason sa l ye la on ti bayo l yo zozo lanbi. Zozo lanbi a byen gou. Ou konnen zozo lanbi a yo di li bon pou bann. Mwen menm la mwen ap file nan bouch mwen la. Mwen pran mwen al wè si l bon vre pou bann. Mwen mwen l byen gou. Gen bon ti sèl li. Wa di se yon a mwen rale l. A la nou wè mwen bwase bouch mwen la. Mwen ap byen enjoy mwen. La mwen kòmanse antre nan sa k gen pou wè avèk pwason. Mwen ap pran pri pwason. Ti kòt pwason sa nan gade la mezanmi. Li vann 300 dola ki se 1500 goud. Li gen divès ka varyete pwason ladan, jan nan gade an la. La, nou sa se, m pa konn kòman yo rele sa non. Men, pwason sa, son pwason ki tèlman santi di menm jan avèk reken. Lè w manje l, m pa konn non l. Ou menm ki konn non l anba kò, anba videyo a, k ap gade videyo a la, fè yon kòmantè, di nou non. M pa konn non l. Wè pwason sa, li gou, li gen anpil vyann. Men, ayayay mwen, w a santi di paw si w pa konn netwaye l. De kòd pwason sa nap gade la li vann 600 dola a de e 600 dola 3000 goud pwason sa rele foufou sim pa manti bon pitit pikan jwak gat pikan sa yo pwazon wi yo toujou di ou si ou pa konn netwaye pwason sa yo pa ladan jan ak gat pikan sa si youn piko ou chire e si ou mal kwit li tou e pa nenpòt fanm nan Fò fanm benè pou konn netwaye pwason sa. Sa gade la sa son fanm yon fanm jakmel li pa pran li pa pran fouko a non li pito pran lòt ti pwason sak pi fasil poul netwaye a bon m pa kont li non paske chak moun gen afè pa yo m pa kont li la li file lan lanmè avè yo la nou ka won lòt towo nan kwen an la kap netwaye mwen mwen di a e lanbi m te vin dèyè banm fokis sou lanbi la gen yon bagay yo di ki konn anndan lanbi a jan w ap retire lanbi a dayè moun jakmèl pa kase lanbi menm jan avèk moun benè moun benè la kase lanbi Yo oblije kraze tout koki an nèt, moun Jakmèl pa gen sa. Yo gon fason yo kase ti tèt la epi yo gon ti fè yo foure epi yo rale lanbi a sòti tou vivan epi baton. Je nan gade a la, sa se lanbi an, lanbi m ap achte. Mezanmi mwen di nou, m achte pou mil goud lanbi pou kantite lanbi yo ban mwen m wont. La, mesye a t ap retire lanbi a nan kokiy an. L ap chache yon bagay ki rele pyè. M tande konn gen la ou wè nèg a pran yon ti zozo lanbi. Li gen tan rale zozo lanbi a, fwoup! Li kenbe l nan men l. A mwen, m pa byen konnen. Lè l fin ba li, m mande l pa m. Yo di ke nan lanbi a konn gen pyè. Pyè ble, pyè wouj, pyè mov. M pa konnen. Men se bagay mistik sa ye. E sa fè w wè nèg la, li pran tan l. Wè la, l ap fouye zong li. Lap chache poul wè sil pa gen pye nan vant li. Epi gon lòt towo li menm ki ki ki ou konnen towo sa yo ki sot bwasem yon 150 goud. Lap banm sèvis m'pa nwi non. Joy la li retire sak pa bon an. Aprè sa mwen menm poum antre lakay mwen avèk lanbim pou mal prepare lanbim. Lèm fin prepare lanbim byen prepare lanbim poum manje lanbi. Bon, m'pa kache di nou. M fin manje lanbi sa a ba la pa t dous pou mwen non men m te reziye m. La nou wè sa m ap di nou an li fou yon ti fè epi l rale lanbi an sòti ok li rale lanbi a sòti lè fin rale wap wè sa kap pandye anba li pa bon wap wè premye bagay yap retire epi yo jete wa santi paw lè bagay sa rive yon kote wè nèg la rale ti zozo lanbi l wouupp heheheh li rale l antouka e nap swiv nou wè. Misye touj stil ap toujou fouye ti fè. Mezanmi tout lanbi sa nou wè yap retire pou mwen la. Pou konbyen kòb nou konnen? Pou mil goud. Bay lè wap achte ti lanbi nan men moun nan lari. Kap ba w yon ti kep lanbi pou 50 dola. Konprann? Yon grenn lanbi sa fè yon pla nenpòt. Apa lè w pral achte nan men ti machann sa yo. Wap peye yon grenn lanbi sa wap moun kap achte nan detay. Yap fè prèske 400 dola sou yon grenn. Mwen menm m achte nenpòt 8 lanbi konsa pou. Mil goud. An nou swiv avèm toujou. La nèg la stil toujou ap retire sa yo rele zozo lanbi an. So, ekskizem pou ekspresyon men se konsa yo rele l, m pa ka bal lòt tèm. La n ap gade dan, li kenbe dan, kwòk la. Sa vle di lanbi a gon kwòk ladan l, gon dan wi. Antouka, moun ki wè bagay sa a, ki konn non l vrèman, nan banm non. La nou wè misye fèmen men l avèk choz lanbi a. Mwen menm, m ap veye l wi. Ase. Fòm goutel ou konprann fòm goutel misye ap lage lanbi nan gad sachè nwa m nan ranpli men towa krazèt mwen towa gon janl rale ti dyòl li wa di son bon espageti wè flap li al fwèl nan bouch li wè jan lanbi ap mwen m te mnde banm pam oh oh wap manjel mwen m egare m ye m fwèl nan bouch ou m ralel ayy hehey ala bon wi. Gen bon ti sel. Yes. Mami yo konnen mwen. Pet zozo lambi nan kom. Lè m jwenn ma pase l. Lè m jwenn pou m pase l ma pase l. Daye nou di nou. Ha. Video sa depi nou wè nan pale de lambi. Mwen m di sa m le. La se lambi m mete nan yon bol konsyev. M pran demi glas sou li pou m al lakay mwen. M gentan rive lakay mwen. Wè kantite lanbi pou mil goud timoun. Lanbi yo tou vivan. Wè kòn lanbi an. M pa konnen dan oubyen kòn lanbi an. Jan n ak gade a la nou wè li. Men m ap filme l montre. Sa rele dan oubyen kòn lanbi an. M pa konnen sa yo fè avè l. Si se kòn pou l kwoche. M pa konnen oubyen si se si se bagay pou l pike moun. Oubyen pou l pike lòt bèt. Ou pa sot konprann. La mwen menm avèk yon patnè m. Konprann. E Kiki ki di bon misye dim a oli nou ta rachel ansanm banm netwayel pou ou men misye netwayel yon fason m pa twò renmenl non li kole kole ou konprann m pa twò renmen lè lanbi a kole kole a menm plis renmen kòmsi lè lanbi a bay la n reti gratel n retire sa k glise sou li a nou wè se glas la k gentan fonn ladan epi baton nap vanse ou konprann. Siw ta renmen wè rès video sa rete la sou platfòm sa abòne pataje Fè kòmantè, di nou sa w renmen, sa w pa renmen epi nou menm n ap kontinye travay pou ou. Jan w ap gade a la a, sa se chodyè legim mwen ki ap bouyi. M pral gen pou m fè swit videyo sa a pou m montre nou kòman m ap prepare tout bagay legim mwen epi pou m kapab fini fè pou m fini avèk manje a nòmalman jan m te anvi manje l.